Chapo ba pou ou menm kap gade videyo sa a e byenvini nan ti moman pou n egzamine tèt nou an. Sa fè egzakteman 3 mwa depi ke nou angaje nou nan yon pwojè ki rele Ti Moman pou n egzamine tèt nou. Pwojè sa a se yon bagay kote ke m pibliye videyo, m poste yo sou YouTube e nan videyo sa yo a, sa m fè m ale nan listwa, sètadi nou m fè refleksyon sou sosyete ayisyèn nan, pou m chèche sous kèk nan pwoblèm k ap wonje sosyete a. Jiska dat, nou genyen 5 videyo ki poste deja, epi nou gen plis pase 1000 moun ki gade videyo sa yo a. Pami moun ki gade videyo yo, nou genyen Berlot Antoine ki se animatris yon emisyon radyo ki trèzekoute nan Nouyòk ki rele Brase Lide. Berlot gade videyo yo epi pawòl ki nan yo on ti jan entrige li, epi li di ke li ta renmen rankontre ake m pou l fè, pou l poze kèk kesyon. Kidonk, m panse ke apa de Berlot, pami moun ki gade videyo yo, genyen ki ta renmen poze kesyon ni sou mwen menm ni sou sa k nan videyo yo. Se sa ki fè jodi a, m envite Berlot Vin pase yon ti moman avèk nou isi a la. Answit pou nou ka jwenn opòtinite pou nou reponn nan kesyon yo. Alò, Madam Berlotte Antoine, byenvini. Mèsi, mèsi Lesly. Entwodiksyon, se yon bèl entwodiksyon ou fè. Men, avan menm kòmanse poze w kesyon, m ta renmen ou pale m de ou, kote ou soti, Ayiti, de ti bout travay ou fè deja, epi m ap vini avèk kesyon yo pou ou. Ok.
Bon, Avan m pale de sa, m ap, m ap, son bagay m te bliye fè, moun yo fò m di yo ke non m se Leslie Eustache. Bon, m orijinè de Piyon. Piyon se yon komin ki nan depatman Nò, li antre vil de Sen Rafayèl e vil Hench. M isi Ozetazini, sètadi nan Nouyòk an patikilye depi apeprè 36 an. E. Yonn nan bagay m fè ki se lè m vin rive isi m vin gen yon enterè ki manifeste lakay mwen pou kesyon afè sosyal so lè m ap gade pwoblèm sosyal ki egziste sa vin fè m enterese pou m konprann sa k ap fèt yo. Se konsa, m deside m ale lekòl, m aprann sosyoloji. M gen yon metriz nan sosyoloji e m fè dèzane ap travay nan domèn sosyal. Apre sa, m vin tounen lekòl ankò kote ke m pran yon metriz nan ègoterapi ki pèmèt mwen kounye a la a, sa fè plis ke dizan depi m ap travay an prive avèk timoun ki gen pwoblèm de devlòpman. E answit m travay nan lekòl avèk timoun ki gen e pwoblèm devlòpman ou di mwens yo gen timoun gen anpil nan timoun yo ki gen pwoblèm devlòpman answit gen nan yo tou ki gen pwoblèm daprantisaj. Bon travay m fè avèk yo se pou m ede yo akeri konpetans yo bezwen pou yo ka fonksyone yon fason adekwat nan lekòl ke yo ye. Nou panse sa a se yon bagay ki trè enteresan w ap fè nan kominote an, men ou mansyone 35 an, 36 an, tou sa m ap suiv ou. Men, si w gen tout tan sa a e pa bò isit nan Etazini, poukisa se kounye a ou deside vini a yon jan de pwojè konsa, kote ke w ap poste videyo sa yo sou YouTube? Bon, bagay ki rive se ke kantite tan m fè deyò peyi a, li pa anpeche ke m toujou gon lanmou nan kè m pou Ayiti. Lanmou sa a, li pap janm febli, kèlkeswa tan an e malgre tout pwoblèm ki gen nan peyi a. Sa se premye bagay ki motive m, ki fè m vin angaje m nan yon pwojè konsa. Dezyèm bagay ki fè m vin anvi fè videyo sa yo a, Se paske m gon ti jan entrige. M entrige le fèt ke m wè Ayiti se yonn nan peyi ki plase nan Karayib la, sètadi lè w gade tout peyi nan Amerik Latin nan avèk nan Karayib la, Ayiti se li menm ki gen plis difikilte pou l ka demare. Tandi ke tout lòt peyi yo gen pwoblèm, an nou di, an nou di nan nivo nasyonal e nan nivo entènasyonal yo rankontre difikilte, men sa pa anpeche ke yo fè ti pwogrè. Nan ka Ayiti a, nou pa gen pyès pwogrè ki fèt. Kidonk m entrige pa bagay sa a, epi tou se sa k fè m vin ap di fò m fouye pou m konnen kote pwoblèm sa a soti.
Men m koute anpil nan videyo w yo, m ap swiv ou, Ou pa pè pou w ale fon konsa avèk de gwo, de ranmase w ap fouye fouye konsa, ou pa pè Lesly? Bon, non m pa pè paske se travay pou peyi a m ap fè m ta renmen an nou di pwovoke deba nan sosyete a pou ta wè kijan pou ta gon chanjman. Youn nan bagay ki, youn nan pwoblèm ki poze nan sosyete ayisyèn nan, m rankontre sa anpil ni isit ni lè m al Ayiti nan vakans, Kot moun moun gen tandans pou dekouraje pou ap di ou pa gen espwa tèlman gen pwoblèm an ayiti pwoblèm tout koulè e chak jou ki pase bay yo se pi mal yap pi mal moun pedi espwa kidonk yon pakèt moun di ke yo pa gen espwa pou chanjman se Yonn nan bagay ki bay pouse m pou m ka antre nan pwojè sa a. Men nan yon demach konsa èske ou panse an Ayiti gen moun ki kanpe pou ta fè de chanjman paske w ap fouye, ou espere gen chanjman, èske ou panse gen moun ki kanpe ki ta kapab ede nan chanjman sa a? Bon, an tèm de chanjman, m panse ke chanjman an posib, sepandan genyen Yon pwoblèm. Youn nan bagay ki bloke nou, se ke m remake genyen yon mank de fleksibilite nan fason nou reflechi. Bagay sa a se youn nan andikap pou sosyete a demare. Bon, sa, lòt bagay ankò, se ke nou gen tandans pou menm lè nou pa fè bagay yo byen, nou pa menm rekonèt sa, vwa pou nou ta eseye chanje. fason nou fè e genyen nan sosyete a pa egzanp e genyen sa nou rele lè nou di boujwazi nan peyi dayiti boujwazi an ayiti a se yonn nan antite nan sosyete a m panse ke e ki gen anpil pou wè avèk e Sa k ap fèt nan peyi Ayiti la bay kontribisyon pou peyi a avanse, men pou yon rezon ou pou yon lòt, yo, an nou di, yo eritye ideyoloji milat ki t ap viv nan koloni Sendomeng avan peyi a te vin pran endepandans lan. Sètadi ideyoloji sa a li baze sou konplèks siperyorite. Kidonk, Boujwa yo, yo gen tandans pou yo gade peyi a tankou wè yo pa, an nou di peyi a se pou ou, se pou mwen, li pa pou yo. Yo gen yon atitid vizavi peyi a kote ke pwoblèm yo pa konsène yo menm. Epi tou yo vin, an nou di yo demisyone nan kèlkeswa kap fèt nan peyi a pou peyi a ta avanse alò ke se yo menm ki posede prèske tout richès peyi a. Si se ou menm ki posede tout richès peyi a, sa vle di ou gen yon enfliyans sou tout sosyete a ki demezire. Kidonk ou te gen la gen anpil bagay pozitif ou te ka fè. Men, lefèt ke Nou yo yo gen atitid sa a, sa se yonn andikap pou sosyete a demare. Lòt pwoblèm ki poze se ke fason yo reflechi tèlman rijid yo pa rekonèt ki sa yo te ka fè pou sosyete a avanse, yo rete kontinye fonksyone menm jan yo te konn bay depi oparavan an. Sa pa vle di ke pa gen eleman pwogresis nan boujwazi a. Pa egzanp, m sonje nan epòk apre Janklod Divalye te fin tonbe, lè y te gen soulèvman ki fin voye Divalye ale a, ou te jwenn sektè nan boujwazi a, tèlke ou te jwenn Antwàn Izmeri pa egzanp, ki te youn nan moun ki te ap travay pou ede pote chanjman nan sosyete a. Men, malerezman, pa tèlman gen anpil nan boujwa yo ki dakò pou fè sa, ki motive pou fè yon travay konsa. Menm si genyen, sè dènye tan sitou, nou pa tande pale de yo ditou. Bon, e sa, se, se, pou mwen, youn nan pwoblèm ki lakòz peyi a kote l ye a la a. Pandan ou di videyo sa yo y ap egzamine, sosyete a ap egzamine konsyans moun, ki rèv ou avèk videyo sa yo? Sa w konte fè? Non, mwen menm an patikilye, m pa konte fè anyen paske se isi m ap viv. Sa m sa m ta renmen, tankou m te di a avan, m ta renmen pwovoke yon deba pou stimile pèp la pou ka gade ki fason nou ka chanje. Paske nou rive nan kote, tankou m ta di w peyi a bloke, n ap vire nan yon sèk visye. Ou ta renmen wè gen yon konferans nasyonal sou koze sa a? Bon, yon konferans nasyonal se yon bon ide li ye, efektivman. Ou jwenn, depi kèk tan, ou jwenn politisyen k ap lanse ide pou yon konferans nasyonal. Sepandan, konferans nasyonal la, amonnavi, li pa ta oblije konsantre sou politik paske Fason nou fè politik se sentom pwoblèm ki pi pwofon nan sosyete a. Se menm jan an, lafyèv pa egzanp se sentom yon pwoblèm medikal ki pi pwofon. Kidonk, pou ta genyen yon konferans nasyonal, m panse ke, an nou di, gen yon nan sektè nan sosyete a, m panse ki genyen anpil responsablite tou nan sa k ap fèt la. M vle pale de entèlektyèl yo, klas mwayèn nan, entèlektyèl yo an patikilye. Paske nan tout sosyete jeneralman se entèlektyèl yo ki pou vini avèk ide pou gen inovasyon ki fèt nan sosyete yo. Men, pou yon rezon ou pou lòt, sètadi bon, m panse ke se fason moun yo reflechi, yo gen tandans pou yo manke fleksib, se sa ki fè entelektyèl yo pa janm vin ak ide pou ede, an nou di pwovoke yon mouvman pou ki ta vin kreye yon chanjman nan sosyete a. Palan de konferans nasyonal, Si pou ta gen yon konferans nasyonal a mon avi fòk se entèlèktyèl yo ki ta pran desizyon sa sètadi ki pou te angaje yo nan yon demach konsa paske lè sa a yo te gentan rantre fon nan pwoblèm peyi a epi pou yo adrese yo nan yon bagay laj pou yo konnen egzakteman kijan y ap avanse pou yo stimile moun yo pou yo ka an nou di pwovoke kiryozite tout moun pou di an n travay pou bagay sa a. Doktè Lesly, ou pa janm pè ke gen ankenn moun ki kapab ban ou atak paske anpil fwa Ayisyen pa renmen lè w ap atake pwoblèm anndan konsa. Ou pa janm santi ou pè pou ou menm k ap detekte tout pwoblèm sa yo lage yo sou videyo? Ou pa janm gen ankenn pè nan ou menm? Non, m pa gen kenn pè. Sa k rive se tèlman m koz peyi a. M telman devwe Mali m ta renmen wè tankou wè tout lòt ti peyi ki gen pwoblèm ke se nan nivo nasyonal ke se nan nivo entènasyonal yo rankontre difikilte men sa pa anpeche ke yo demare m motive pa yon bagay konsa m ta renmen wè Ayiti demare nan yon sans ou yon lòt li pa oblije vin yon peyi ki toudenkou pou vin devlope men m ta renmen gen yon bagay k ap fèt yon mouvman pou chanjman palan de mouvman pou chanjman Bèlòt youn nan bagay m remake Nan, an nou di 60 dènye ane yo ki pase a la, sèl epòk nan istwa peyi a te te gen yon gwo van espwa ki t ap vante nan peyi a, se te nan epòk apre Jean Claude Duvalier fin tonbe an 86, kote ke li te vin gen Jean Bertrand Aristide pa egzanp. Jean Bertrand Aristide ki te ap fè yon seri de diskou ki t ap motive moun kòmsi pou fè yo wè nesesite pou gen chanjman an pwofondè nan sosyete a. Sa vle di, kounye a, avèk bagay pwoblèm pwofon ke misye t ap atake, li te vin gen yon efè pozitif sou yon pakèt sektè nan sosyete a. Se sa k fè li te jwenn sipò tout Yon pakèt kouch nan sosyete a, menm pami eleman pwogresis nan boujwazi a, ki te jwenn sipò. Men sepandan, sa vle di, jis pandan ke misye t ap milite, li te jwenn sipò. Lè misye vin prezidan, tout sektè t ap sipòte li. Apre, lè li pran koudeta an 91 lan, yo t ap sipòte l toujou. Sepandan, sa ki rive kounye a lè misye ann egzil, genyen desizyon misye te pran pou l apwouve, an nou di desizyon kominote entènasyonal te pran pou yo mete anbago sou peyi a. Ansuit, li te aksepte Kite se lame amerikèn ki tounen nan peyi a pou remete l sou pouvwa an 1994. Avèk desizyon sa yo ke Aristide te pran an, sa vin lakòz yon pakèt moun ki t ap sipòte l oparavan vin ba misye do. Pou mwen, si misye te pi fleksib nan fason l te reflechi, li t ap wè ke ni anbago a, Ni debakman twoup amerikèn nan peyi a tap koze plis pwoblèm, yo tap fè plis mal ke byen. Kidonk, bagay sa yo a vin lakòz yon pakèt sektè vin ba misye do, epi sa kontribye anpil le fèt ke mouvman pou chanjman nan peyi a vin avòte. Alò, gen anpil moun lè y ap gade pwoblèm Ayiti, yo pale, yo pran l depi 1804, yo desann avè l nan tan kounye a. Ou menm ki epòk ou kòmanse? Èske ou kòmanse depi 1804 oubyen èske w ap gade sa k ap pase kounye a la? Ki epòk ou atake? Egzakteman, se sa m fè Berlot. Bon, se yon egza, m ap fè yon analiz an pwofondè. Se sa k fè m ale depi nan epòk esklavaj, anvan menm ke peyi a te pran endepandans. Paske gon pakèt bagay ki nan sosyete a jodi a, yo kòmanse depi nan epòk avan endepandans lan. Kidonk, Se m wè gen nesesite pou nou tounen sou moman sa yo a pou nou ka idantifye sous kèk nan pwoblèm k ap wonje sosyete a. Nou wè jenerasyon kounye a yo yon lòt ide. Se kòmsi gen defwa w ap gade w wè jenerasyon kounye a avèk jenerasyon anvan an, yo wè de Ayiti diferan. A kiyès videwo yo plis Aple pa aple a kiyès se eske ou pale avèk jèn yo pandan menm wap pale avèk granmoun yo paske il sanble ke lè map gade sosyete an chak moun yo wè ayiti an nan jan Bon e m swete ke nou vize tout kouch nan sosyete a sa vle di ke se jenès la ke se vye moun ki pi aje ke se etidyan, nou di ke se milat, boujwa, ke se moun ki nan klas mwayèn, entèlektyèl, tout kouch nan sosyete a, se sa m ta renmen pou ki, an nou di pou ki santi yo gon bagay yo ka tire nan pawòl k ap pale nan ti pwogram sa a. Eske ou bay espas pou moun fè kòmantè epi kontakte w pou di sa yo ta renmen fè aprè yo fin gade videyo yo? Bon, lè ou poste videyo sou youtube, Genyen yon espas yo bay kote moun ka fè kòmantè. Kidonk l ap toujou posib pou moun yo fè echanj avè w. Pou yo fè echanj.
Answit m sou Facebook, yon moun ka annik tcheke Lesly Eustache si w bezwen enfòmasyon. M gen anpil enfòmasyon m ka ba w atravè Facebook tou. Donk nou panse se yon bon travay wap fè Lesly e nou swetew kontinite nan travay sa, bon mwen panse ou nan la sou 4 5 5 6 video m swete ke ap gen plis toujou ki pral fèt on va aller e se chak kilè ou depoze video sa yo sou Facebook? Bon e konnya la m pa konnen si w remake genyen pa egzanp yon pwen trè enpòtan ke m fè M pale de yon mank fleksibilite ki gen, m dekouvri ki genyen nan fason nou reflechi. Mank fleksibilite sa a, mank fleksibilite sa a, etan done ke m twouve nan tout kouch ki nan sosyete a, sa vle di se yonn nan bagay m ta renmen adrese nan, an nou di, sa se sizyèm videyo nou pral poste yo, Nan lòt videyo nou pral poste a, nou pral chèche orijin pwoblèm sa a. Alòs yo vle pale de fleksibilite nan lè n ap diskite, lè n ap fè echanj, kòmsi lè youn di yon bagay se pa l la ki pou mande, se sa w vle, se èske se fleksibilite sa a w ap pale? Bon, non, m ap pale de fleksibilite nan fason n reflechi, asavwa, se pa yon sèl fason nou ka apwoche pwoblèm yo. Lè gen yon pwoblèm, pa egzanp, gen plizyè opsyon. Answit, sa k rive, lòt bagay m te remake, nan plizyè videyo m montre m montre kijan nan tout istwa peyi a depi kòmanse sou Desalin pou jis rive jodi a, gon tandans pou pou moun yo pa vle fè konpwomi yonn ak lòt nan enterè peyi a. Tout moun anvi kanpe rèd sou pozisyon yo. Sa vle di se yon mank de fleksibilite. Se sa se sa m rele mank de fleksibilite nan fason nou re. Si yo te wè bagay la, yo te yo te wè ke gen plizyè opsyon, lè sa a, yo t ap pi ouvè pou yo di ok m pa oblije kanpe rèd sou pozisyon sa a. Pou peyi a benefisye, an nou fè tèl bagay, tèl sa vle di ou vle di menm lè m pa dakò ansanm avè w, m ka met tèt mwen ansanm pou nou travay ansanm. Egzakteman. Nan enterè peyi a. Nan enterè peyi a. Nou panse se yon bon, nou ka kite konvèsasyon an la. Sa vle di menm lè m pa dakò avè w, m ap mete tèt mwen ansanm pou n kontinye avè w. Egzat. Bon, de lòt, gen yon lòt bagay ankò. An tèm de konferans nasyonal pa egzanp, mwen menm, sa m panse ki ta bon pou yo ta fè yon konferans nasyonal sou li, se sou fason paran ayisyen leve pitit yo. Anben, dakò Lesly, mwen menm mwen satisfè, m panse ke n ap gen lòt konvèsasyon konsa ankò, petèt aprè lè w fin depoze dizyèm videyo a sou Youtube, m panse n a retounen pou nou fè yon konvèsasyon ankò. Bon Berlot mèsi anpil paske w te pèmèt mwen, ou te banm, ou te fè m twouve opòtinite pou m ka reponn kesyon ke m konnen anpil moun ka genyen ni sou videyo ni sou mwen menm. Kounye a la Berlot m pa konnen si ou ta renmen di yon ti pawòl, yon ti pawòl sou emisyon radyo ou fè ki rele Brase Lide a. Bon nou te kapab di zanmi yo chak sabdi depi 8 è jiska 10 è di swa nou gen yon emisyon ki rele Brase Lide sou Radyo Komedi FM. Sa nou fè, nou envite de pwofesyonèl tankou Leslie vin pale de sa li fè nan kominote an avèk anpil lòt moun tou ki nan kominote an, de pwofesyonèl ayisyen kou etranje ki vini pale de sèvis ke yo ofri nan kominote an. Yon medsen gen dwa vini, yon agwonòm, yon enjenyè, yon moun ki konn bale, ki konn fè manje. gen dwa vini pou pale de metye li fè e ankouraje lòt moun pou yo konprann epi aprann metye sa oubyen konprann ki pwoblèm ki genyen. Nou rankontre tou avèk anpil pwofesyonèl, gen moun ki gen dwa bezwen sèvis sante li pa konn kote pou l ale, donk lè w mennen yon moun nan radyo, fè moun nan konnen ki kote pou l ale pou l jwenn sante Tout sa yo se de bagay ki enpòtan. Donk, mèsi Lestine dèske ou ban m opòtinite tou pou m pale de yon pati nan sa m fè nan kominote a. E mwen menm tou, mwen se yon social worker avèk yon paralingal. Donk, m itilize tout sa m genyen pou mwen ede kominote a. Yes, m byen kontan paske pou kontribisyon w nan kominote a, sa vle di trè enpòtan pou moun yo konnen ki travay w ap fè pou w ede kominote a avanse tou bèl.
Mèsi anpil. Dakò, mèsi Leslie e mèsi pou tout moun ki t ap gade.